Madanm mwen retounen avèk menm avèk nèg la nan kay la pou yo vin fè m eksplikasyon. Sa vle di, jiskaprezan li sanble ke se mwen menm ki antò nan istwa la. Misye vini, madanm mwen vini. Nan menm soir lan epi manman fi a vini yo vin pale yo vin fèm eksplikasyon eksplikasyon poukisa premye bagay m tande manman fi a di li di ke fanm pa konn kite kay pou gason se gason ki kite kay pou fi yes m ka konprann sa si se mwen menm ki fon erè Donk mwen te marye avèk fi sa a, e anplis de sa, se pandan nou ansanm kay la fèt, oubyen kay la achte, oubyen kay la lwe, donk ok pa gen pwoblèm m ap leve m kite kay la pou li. Men si se si ke se fi a ki fè malpwòprete l, se li menm ki fè betiz li, donk mwen pa gen pou m fè yon pa, m ap mete l deyò tankou chen. M ap genyen pou m mete l deyò tankou chen. Donk, pou anpil fi, nou gen frè, nou gen kouzen, nou gen tonton, e nou gen papa. Donk, fòk nou kapab konprann, fòk nou kapab fè analiz tou. Paske, se pa, se pa madanm mwen ki te vin kenbe m ak yon fanm anndan. Se mwen menm ki vin kenbe l de preferans ak yon nèg. M ap asiste l nan yon fenèt, m kanpe nan yon fenèt, m ap gade l k ap fè, k ap fè tout betiz li, k ap bay tèt li dwèt nan yon apèl videyo pou yon lòt nèg. Pandan l konnen ke mwen menm mwen nan travay, se bon chans pou mwen, mwen t son kilòt li m te mete nan pòch mwen, lè m gade pandan m nan travay la m wè m pa wè kilòt lan, epi m deside m retounen lakay mwen pou m al mande l eksplikasyon pou m konnen kisa k pase. Paske m pa vle fè jounen nan travay la san kilòt sa pa nan pòch mwen. Mwen menm antanke entèlijan m pase an premye nan fenèt pa dèyè ki bay nan chanm nan, epi lè m rive, mwen tande l k ap pale avèk eleman an. Apèl videyo ap fèt, l ap bay tèt li dwèt pou misye, alafen misye deside l vin anndan kay la, li koupe, li manje. Yo pale mal, apre sa misye leve dol li ale. Donk jiska prezan se pa sa yo ki pwoblèm nan. Donk kiyès ki fè erè? Se madanm mwen ki fè erè. Men poukisa ke si se li menm ki fè erè, li pa ka kite kay la ban mwen? Poukisa l pa ka kite kay la ban mwen? Se pa yon favè l t ap fè m li ke l te avè m. Se koze m te koze avè l, se pale m te pale ansanm avè l pou nou te ansanm. Donk manman l vini, manman l fè m konnen ke fanm pa konn kite kay pou gason, se gason k kite kay pou fanm, kite pou kite se mwen menm ki pou kite. Sa vle di nou wè jis kote sitirans rive. Nou wè a ki nivo manman medam yo sitire yo. Donk sa vle di se nou menm gason ki pa gen moun ki pou sipòte nou ditou. e le pli souvan pwòp nou menm gason ankò nou nou kont menm gason an ankò misye vini misye ap plede lèm moutre manman an m pat vle m pat vle moutre manman an video a donk lèm wè twòp pale anpil m di non jan yap pale anpil nan la pa gen le chwa map moutre yo video a Pou yo wè ke kote kote ke kote ke jèn fi yo a kisa lap mache fè. Kote ke jèn fi yo a pa konnen lè moun ap fè byen ansanm avèk yo moun ki renmen yo. Mezanmi misye jire mete jenou tè misye di video a se pa li menm ki nan se pa li menm ki nan video a wi. Misye jire misye mete ajenou l pran lang dwèt li l tape nan lang li Li leve anlè, li sèmante, li sèmante sou loray tonbe sou li. Misye di se pa li menm ki nan videyo a. Donk ou wè si son moun ki tap dim ou byen m te kanpe nan fenèt lan, mwen pa tap filme yo, donk la yo te kapab di ke son montaj ke li ye. Men Bondye pou mwen, mwen kanpe m pran sanm, m pran tanm mwen filme yo tout sa kap fèt lan. Moutre yo l, donk jounen jodi a la misye kanpe l di konsa non se pa li menm, sa vle di son montaj mwen fè. Misye kanpe l di se pa li menm, son montaj sak fèt la ye. Donk m pa gen pwoblèm ke son montaj li ye. Manman an menm, li di m konsa, Si ke m kwè ke se pa yon lòt videyo m pran sesi sela kote m jwenn avèk videyo a m moutre l malgre m moutre l videyo a manman an menm di m konsa videyo sa ki kote m jwenn ansanm avèk li pou m vin ap fè pale pitit li mal ki kote m sòti avèk videyo sa pou m vini pou m vin ap fè pale pitit li mal jounen jodi an la pou pitit li devan vwazinaj pitit li pa gen ankenn valè. Alò, m te tande Manman an di, epi m di, epi Manman an repete mo a, Manman an di konsa, Epitou, kote w konn wè gason, kote w konn wè fanm ap kite kay pou gason? Se gason k konn kite kay pou fanm. O wi, se masi, bagay sa se, se, se jès masisi yo ye, se gason k pou kite kay, se ou k pou kite kay la pou fi. Kounye a, m sètoblije mande yo, èske y ap mete m deyò avèk fòs, oubyen ki jan y ap mete m deyò, ki jan yo deside mete m deyò? Manmi an di, M pa vle soti jan m vle a, donk mistikman m ka soti. M di l konsa, Ale! Kòm mistik lan li menm se sa l la pou l fè, se moun se moun se moun ki ki ki ki gen ki gen rezon an, se li menm l ap bay tò, pa gen pwoblèm, ale! Manmi an rele m akote. Manmi an di li konprann Manmi an kite yo 2 ap pale Manmi an di m li konprann bagay lan Li wè video a e l wè moun nan tou Donk l'erreur est humaine Se madanm mwen l ye Aksepte l Donk tout moun ka bay kou Èske w pa bay madanm ou kou M di wi m bay madanm mwen kou Men se mwen menm ki travay, se mwen menm ki fè tou, se mwen k okipe l, ki peye kay, ki bay manje, ki fè tout bagay. Donk, sa vle di ou apiye l pou l vin, pou l vin, pou l fè sa l ap fè a la. Manman di m non, li pa, se pa paske li apiye l, men li wè fi a ap kriye, li sètoblije pran wout lan, pran lari a, rele mesye l te ansanm avèk li a, donk pou yo akonpanye l, pou yo vini la, pou yo wè si mwen menm m a aksepte pou m tande yo, pou fi a ta retounen nan kay la. Alò mwen menm menm, mwen sètoblije di l, m p ap gen pwoblèm pou l ta tounen, men m ap genyen pou m konsilte fanmi m avan, m ap gen pou m konsilte fanmi m pou m mande yo, pou m esplike yo sa, paske yo poko okouran, pou m mande yo èske manmzèl ka retounen nan kay la paske manman fi an vin pale ansanm avè m. Ok manman fi a vin pale ansanm avèm donk kounya manman fi a sètoblije rele eleman an li fè eleman an fè kwa devan pyem nan epi lè misye fini li dil pap fè sa ankò li pap rantre anndan lakay mwen. Epi l rele fi a, met ajenou, mande padon. M di ok, pa gen pwoblèm. Kòm etan done manman w vin la, li vin mande pa, li vin fè w mande ekskiz. Donk, w ap ka dòmi la a pou kèk jou, annatandan ke pou m wè sa fanmi m yo ap di m, epi mwen menm si pou m aksepte, ma aksepte.